Doktè Gabo, kòman w ye? Alò, se ke maten an la, mwen sanse ta pase, e paske m tande ke gen anpil bòn nouvèl konsènan sondaj ke nou te fè yè lan ki tonbe. Ou te kapab ba nou anpe de, an ti update, de de nouvèl yo, kòman sa ye? Ah, mèsi, mèsi Teddy. Ou pran m nan plen travay. E, e jodi a m kapab di nou gen anpil kontantman. Anpil kontantman se sitou pou, se pa sondaj yè la non, sondaj nou te fè avan pou 6 a 7 janvye a. Lè nou t ape fè yon ti verifikasyon sou lis lan, e lè nou gade spesyalman, mwen pa konn pou ki rezon, men moun m wè ki 14 janvye yo, 13 avèk 14 janvye yo, nou gen plis doun santèn de moun ki te konfime depi lontan, depi 12 janvye, depi 13 janvye, depi 14 janvye, nou wè tout Yo genyen travel authorization yo poste. So nou k di reyèlman alelouya alelouya paske nou kontan pou n wè moun sa yo ki reyèlman te panse ke dosye a fini. Gen yon moun ki di m te gen 96 jou depi l ap tann epi ant nan depi lendi yo kòmanse madi e chak jou nan semèn nan y ap poste travel authorization pou moun ki te konfime yo. N ap tann pou n wè moun ki ke yo te di ki gen reçu yo si yap voye konfimasyon pou yo men an atandan nou telman wè moun ke yo poste travel authorization sa se moun ki te gentan konfime yo wi epi yo poste travel authorization yo nou di Bondye mèsi paske sa vle di yo tande nou lè nou rele yo yo tande nou lè nou pale avèk yo donk Ou menm ki nan sitou paske m wè for some reason mwen wè ke se 13 14 yo sèlman ke m wè ki gen anpil otorizasyon poste e 6 janvye 7 janvye 8 janvye yo nou lanse yon SOS pou ou paske ou te pami lè premye premye donk li lè li tan pou yo di yon pawòl pou ou 6 janvye, 7 janvye, 8 janvye. Men so far, mwen wè 14 janvye yo pote gwo lo. Lè m di w gwo lo a, prèske tout 14 janvye ki te konfime deja yo, yo resevwa travel authorization. E si ou te nan gwoup lan, ou te konfime, e pa moun ki resevwa reçu non, ou te konfime, Al nan uscis account ou an. Piga w ap tann se yon email. Trè souvan n ap tann se yon email pou yo voye pou nou. Alò ke se anndan account lan. Se sa fè mwen di nou tout benefisyè kreye account nou. Paske se lè ou kreye account ou ka al tcheke pou wè kote ou ye. Donk si ou te nan gwoup ki te konfime nan premyè semèn janvye yo, ok, ou yo te konfime ou pa janm te jwenn anyen, Al nan uscis account ou an al gade pou wè sa w jwenn. E ou menm ki jwenn, fè nou konnen. Fè nou konnen paske nou kontan lè nou konnen ke ou jwenn finalman papye vwayaj. Gen yon moun ki ekri nou la tout la di konsa ke oh nou gen tan fè rezèvasyon deja se tann nap tann pou nou vwayaje. Donk se yon bon nouvèl pou nou, sa ban nou anpil jwa nan kè nou. Pou ki rezon paske ke Lè ke nou ap batay e ke nou wè batay la pote yon solisyon, sa ban nou anpil jwa. Bon, ankò yon fwa, nou konnen li pa nou tout. Ou konprann? Si, nou konnen, si Doktè Caro te kapab, li tap annik ouvri pòt la, li fè nou tout antre. Men malerezman, li pa kapab. Men, chak batay ke nou fè e nou wè yo reponn nou, sa ban nou plis jwa, sa ban nou plis pouse pou nou ale de ou. Donk ankò yon fwa, a tout moun sa yo ki t ap tann nan premye semèn janvye yo, moun ki te konfime yo, n ap batay pou lòt yo, pa bliye n ap kontinye batay. Men moun ki te konfime yo, m wè anpil nan nou menm resevwa travel authorization nou, al tcheke inbox uscis lan, account nou an, pou nou verifye ke travel authorization nou an poste, paske nou imèl plizyè nan nou menm, nou wè imèl la retounen, Sa vle dire ke gen erè la dan, m espere ke nou ka al tcheke. Men pi bon bagay m ta mande nou, se sitou moun ki deja Ozetazini yo. Aktyèlman IFSI ap travay avèk diferan eta yo. Nou fè, n ap fè reyinyon un peu partout avèk diferan reprezantan de diferan eta yo pou n konnen kote w ye, pou n ka al batay pou yo mete resous a la dispozisyon w nan kote w ye a. Men pou ke nou kapab fè sa, fò n konnen kote w ye. Aktyèlman la si m tap batay, ban m di w pou kiyès gwoup m tap batay. M tap batay pou Florida, paske Florida gen yon gwo gwoup ki ki ladan li. Aprè Florida se New York, aprè New York se, oh ban m wè, ya se Florida a New York ki 2 gwo eta, eta de Massachusetts la tou trè enpòtan byenke m pa konprann anyen, m pa konn se paske yo deja konekte avèk UC, menm si w konekte avèk UC fò w fè nou konnen, paske se pou n kapab fè Lè nou, men sa k rive, lè nou deja nan kominote a, deplaman de nòm ke nou ye a, nou kapab ale oko, akote de e gouvènè ki nan eta ke w ye a pou nou di, men konbyen Ayisyen ki nan zòn nan pou yo kapab chache fon disponib pou òganizasyon ki deja sou le tèren yo kapab jwenn plis fon pou yo ede w. Nou kapab ale pale avèk majistra yo pou nou di, men moun yo la, mete sèvis pou yo. Nou kapab pale avèk leta yo, tout, tout e sèvis ki responsab eta kote w ye an pou yo mete sèvis men fò w fè nou konnen kote w ye donk aktyèlman la a nou genyen nan eta kote nou wè ke konpatriyòt nou yo ye yo nan Alabama California Colorado Connecticut Washington DC Delaware Florida number one Georgia e patou patou yon bon number e Chicago Illinois Indiana e Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey tou, New Jersey gen yon bon popilasyon, New Mexico, New York kòm nou te di deja, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah and Virginia. So se tout eta sa yo ke konpatriyòt nou yo distribye. Mentnan li enpòtan pou n konnen kantite yo. Paske si m ap gade Alabama la, m wè Alabama gen sèlman 2 moun. Sa vle di ke li difisil pou m al fè yon konba pou Alabama lò ke se 2 moun sèlman ki Alabama. E sa m pa di ke sou Alabama w p ap jwenn sèvis non. Men sa m vle di se ke lò ke M konnen kantite ke moun ki lan zòn nan li mwen kapab ale fè yo konnen men kantite pa egzanp m konnen m pral batay ak Florida paske m konnen flo nou konnen kòman Florida ye m pa bezwen ban nou anpil detay men nou konnen Florida pa tèlman pro imigran sa vle di ke gen anpil batay pou nou fè pou ke yo kapab mete sèvis pou nou. E New York ekip FC New York la ap frape wi trè dur so ou menm ki nan zòn New York ou menm ki nan zòn New Jersey ou menm ki nan zòn Connecticut an nou fè yon feso vin met lamen ansanm paske sa nou pral fè trè byento se nan chak eta yo nap òganize de klinik ki bò ke ou kapab vini menm kote ou vini an ou jwenn aksè pou fè kat de travay ou ou jwenn aksè pou jwenn RCA benefits yo ou jwenn aksè pou jwenn asirans etc. So se sa nou bezwen fè men ou menm ki deja rantre isi li enpòtan pou ranpli fòm yo ke link sa li ou postil pa vre? Yes sure. Ok ranplil pou nou fèn konnen kote ou ye paske aktyèlman la se batay sa nap fè ki bò ke nou pral fon nou pral mande pou nou fon reyinyon interstate avèk diferan lidè yo pou nou fè konnen ke men konbyen konpatriyòt ki nan zòn nan e ke moun sa yo bezwen sèvis pou yo kapab mete sèvis a la dispozisyon yo. Ankò yon fwa nou di nou mèsi, mèsi pou sipò nou, pou konpreyansyon nou e mwen di w fòtafè ou pa ta fè yon ide, m gen anpil jwa nan kè m jodi a. Menm m konnen e pa pou nou tout se vre, men chak fwa yon grenn moun ke dosye te antere e ke kounye a dosye a jwenn lavi, sa ban nou jwa. E ou menm rejwi avèk sa yo ki jwenn li. Paske lè w rejwi avèk lòt, li, li pèmèt ke ou menm tou ou kapab prepare pou w jwenn rejwisans pa w la. Donk, pinga w fè kè w, kè w sere paske w wè lòt moun yo, yo reponn e yo poko reponn ou. Chak fwa w tande reponn yon moun, di alelouya, di Bondye mèsi pou yo. E lè w fè sa, guess what? Bondye ap fè wout pou ou menm. Donk, e sa fè m kontan dèske m wè deja e moun Janvye yo ki te reyèlman antere, lè m di antere a yo te bon jan antere. E m pa konn ki non m ta enskri pou m ta di nou te gen di liv tè sou moun Janvier yo. Sepandan, pa la gras de Dye, y ap libere yo e nou wè jodi a nou konnen gen anpil kè ki kontan, gen anpil kè k ap rejwi paske yo resevwa otorizasyon de vwayaj yo. Donk, n ap kontinye e n ap kontinye kolekte moun 16, 17 janvye jiska 31 janvye yo, kòm mwen di w, jiska demen. Epi, nou pral itilize wikenn lan pou n analize, lendi pou nou voye yo ale. E ankò yon fwa nou espere ke osito ke yo ale ke nou santi ke gen mouvman. Fò mwen diw pandan nap pale an, sa pa vle di ke yo pap touche tout lòt yo non. Pandan nap pale a yap touche jan paske nou pale yo an jeneral de janvye ou konprann? Nou pale yo an jeneral. Sa pa vle di ke sou an 16 janvye, 17 janvye, 18 janvye ke w pap tande anyen. Ok tande. Men sa nou reyalize lè ke nou voye lis lan ba yo, yo resevwa l, nou wè ke gen aksyon ki fèt. Donk e n ap kontinye e pa bliye fevriye nou konnen w ap tann ou enpasyan fevriye e lendi se pou fevriye n ap vini n ap bay rezilta sève 17 janvye an epi n ap ouvri sève fevriye an e lè w sot nan fevriye n ap tonbe nan mas. So again anpil disiplin pou mwen Pou ke nou kapab fèl byen, pou ke m pa oblije fè anpil travay de clean up data, de retire sesi, retire sela, paske kou m kou m resevwa l, depi done yo bon, m tou voye yo ale. Ankò yon fwa mèsi, m pa konn m te di se sa w t ap chèche sèlman? Wi sèlman sa. Enben dakò. Mèsi, abyento.